Bonsoir tout moun em sa se yon Edisyon spesyal se kom si yon ti degi se yon degi ke nou pote tout oditè yo alo nou te pede ap fè e ask mi sou instagram gen de moun ki te ap voye yon paket kestyon pou nou ke yo te vle ke nou reponn E nou te deside ke nou tap fèmen sezon avèk 12 epizòd, donk sa se yon ti degi pou e nou pou moun yo pa santi yo fwiste paske moun yo te kòmanse joure nou tou ke nou pa reponn kesyon yo. Teyat nap fè guys. Ok, vwala se sa. Sa te fè mal. Um, epi m te vle tou pran opòtinite pou nou pale de eksperyans lan, de kijan podcast la, kijan nou twouve

Guys! Policy!
Pral gen plake! Nou nyèz a mò! Why nou pa rele vi an vi travay? Ok lè guys! Pa kon an kòmanse, an kòmanse pa lè kesyon oubyen an kòmanse pa. Ok kesyon repons. Ok! Maryaj kisa sa enplike tout bon? I've never been married so you know. Mon cher.
Oh Raquel try to marye. Ah ok. Kisa maryaj enplike? Wi.
Yo.
Well. Premyeman il faut que 2 moun yo deside komit se pa ka yon sèl moun se 2 moun.

Respè Plume me
Ok Nou pase a lòt choz la Yes Kisa ki ba nou fòs pou nou kontinye malgre tout kritik ke nou resevwa? Èske n ap viv pou moun? Umm sa ki ba nou fòs pou nou kontinye se ke nou pat fè l pou nou te satisfè tout moun, nou fè l se paske non sèlman se te pwojè Soraya e li pale sa avè nou nou wè ke ok li ka ede anpil moun so nou fè l gen moun k ap dakò gen moun ki p ap dakò, nou deside kontinye piske gen moun ki stil dakò. E kisa sak pa dakò nap di yo dakò nap tann yo pi devan paske yap dakò kanmenm. Ok m ta pral di yon bagay men se pa konsa m pa tap janti konsa son an kides ki fè sa. Profesyonèl profesyonèl bebe. M panse ke anpil nou resevwa anpil feedback positif plis positif ke negatif so sa ap pouse nou kontinye. Wè m santi ke gen anpil moun ke podcast sa fè a ap pote anpil bagay pou yo. Non men de tout lè fason menm si yo pat fin dakò a chak fwa nou fèl mwen m ta pral tandel. M tap dakò, Bambi tap al tande l, li tap dakò. Nou tap fè l pou nou.
Epi tou, pou w pa dakò, pou w ka gen kritik pou w jwenn a chak epizòd ke nou lage. Sa vle di w tande nou.
Tu vas bien chérie. Je t'aime tous. Je t'aime tous. De tout mes cœurs.
Ok, e Poukisa nou pè atachman?
Ok, je ne comprends pas cette question. J'ai vu cette question, j'ai vu cette question. J'ai pas compris cette question. Est-ce que c'est parce que ou pense que nou pa gen moun nan vi nou ki fèk ou poze kesyon sa? Gen moun la ki gen moun nan vi yo. And then, gen moun la ki te fè vi yo, ki deside fon lòt chemen, men se pa une peur d'attachement, it's just that I'm not into you, Ya pa sir. gran choz ki val la pèn. Sou ki sa moun sa baze Se pou l poze paske kesyon li sa? pa wè nou afiche paske gen anpil moun kounya depi yo nan relasyon menm si li pap mache. Se moun kap Se pede sou ekri rezo salut sosyo nan yo DM menm.
moun san yo pa di yo anyen. Salut, Anyway, salut, so, bonjour, Moun yo ap salut.
show off sou rezo sosyo se pa paske ke nou nou chak la nou pa gen moun ditou nan vi nou, nou gen dwa gon moun nan vi nou but sa pa nou pa nan Nou pa vle afiche moun nan whatever sa li a epi pa bliye jan ba yo ye a tout otan w afiche se tout otan moun nan ap gen plis moun dèyè l ok se tout otan w ap tande ke moun sa avèk yon moun sa bon pou evite on rès on rès moun nan se yon vibrive ou se vibrive ou pa gen anyen ki di ke ou oblije mete tout fasèt nan lavi ou m konn menm konn pòs mwen menm epi lè ou lè ou sou mwen ou nèm lè zatachman ou bay klè ma menm on nèm sa on nèm sa on nèm lè zatachman je veux yon nèm lè zatachman se pa paske on ne veut pas ok y'en a pas.

Vant mwen te plen m te fè chicken crispy sandwich. Donk la deja rèv mwen deja limite paske m pa sonje. Dakò, dakò.
Ok. No but we have so many dreams now. Ki bagay ki rive w ki plis make w, ki fè w wè lavi a yon lòt jan? Fè pitit. Oh wi.
Ah wi!

M di, you know what, bon m fè yon timoun. Ou pa janm konnen. Epi m fè l, lavi m chanje. Pou le meyè wi guys, se pa kòm si chanje al kriye, al. Pou mwen se sa k pase nan tèt. Lavi a kout, lavi a trè kout. M te wè pi kòm si waw, Ayiti ap depi m gen diplòm nan menm, banm tounen Ayiti. Se te sa pa w la? Klè. Waw. E kòman sa va la? Waw waw.
Sa nou papa nou di. Next. Kijan ou konprann amitye? Epi kijan nou wè amitye ant fi sèjousi?
Kijan m konprann amitye? Amitye se de seri de moun. It's us. Ki pa poze l kesyon sa. We care for you, so we reach out.
Non, mwen menm jan mwen wè amitye se ke lè ou leve, ou jwenn yon privilèj ke paran ou fè lòt timoun ke yo chwazi yo ba w sa kòm sè, li menm kòm frè, but amitye, mwen menm jan mwen wè amitye se de seri de

Poukisa ou zanmi a moun nan in the first place? Nou pa menm rele zanmi ankò, nou son fanmi, we're sisters at this point. Se sa, mwen se fanmi, epi regard, san manti, m pa ka di w ki amitye lòt fi deyò a, kòz m pa janm gade yo. Men amitye pa nou, gade amitye ma zanmi, soude. Sa saret la. Enpòtan se respè, nou gen respè mityèl, nou onèt youn ak lòt,

Si nou pa kontre jodi an, n ap fou. N ap fou wi.
Epi lè nou just kontre, n al fè menm sa n t ap fè lakay nou an ansanm. Ansanm byen. Paske ansanm nou nen not sous de happiness.
Fò moun yo fè atansyon pou yo pa pran tout sa yo wè pou rezo sosyo kòmsi se vi antye a pa antye nou. Sa vle di sa nou m pap janm montre sou Instagram menm pou m fè yon video tèt mwen k ap kriye paske m santi m mal. Ou pa fè sa, ou wè moun fè sa wi, bagay sa tèlman bizar. Mwen m pap fè sa, se bon moman yo ke m ap pataje avèk

M pa twò bouje, m pap baw manti, m ap have fun. E konsa l ye, e konsa l ye. Sousi a just lock an pèmanans menn. Ok, kòm manman, kijan nou viv sitiyasyon peyi a? Afè sa se pwoblèm nou an, se pa pou mwen sa. M gen yon ti bebe
yenyen nan menm toujou. So li poko, li pa konprann anyen nan sa k ap fèt la. Dòmi l leve l, depi l dòmi l leve l, manjèt kaka l pase li. L anfòm. Mwen menm antanke paran, si l ap dòmi, m ap tande tire, kè m ap sote, m pa vle l leve pou l panike, pou l kriye, pou l atire atansyon, like nan tèt mwen l ap atire atansyon. So se vrèman vrèman stresan, I don't know, m te menm rive nan yon pwen ke m di, bon ou konn sa k genyen, m ap ranmase tout afè m, m bay vag, m ale, m tounen, m te bay Ayiti senkan chans, men I don't know, I'm still here. And I'm still laughing, so I'm not still ok! We can go for another week! Pou mwen se pi konplike paske pitit mwen nan laj ke l ap poze kesyon. So se poukwa e menm si ke ou vle pwoteje l pou l pa tande nouvèl, pou l pa tande anyen, ou pa ka kontwole tout moun ki nan kay lan k ap tande nouvèl, k ap pale devan l or whatnot. So li te poze kesyon kòm poukwa y a dezòd, èske sèjan la vò me tiye? Lòt jou l mande m èske se sèjan la ki yon tiye mon papa?

Wi avèk mwen a se ke se la menm choz ke Bambi, imajine yon timoun nan grandi e yo sipè entèlijan a laj sa a so yo gen de seri de kesyon y ap poze w, dènyeman pou lòk lan jitè pa la so èl èt a Miyami men li konnen m ap vini pou l di m ke pa sòti fò m rete sef paske Ayiti pa bon nou ka konprann sa so. Reflechi sou sa. Pou manman fòk ou toujou ap souri. Se menm jan avèk kòman jokè. Fòk ou toujou ap souri. Menm si zye w ap kriye wi men fòk souri a toujou la. Paske se ou ki ap bagay li. Kòm lòt jou m viv yon bagay kote ke I guess nan zòn mwen yo t ap bay gaz. Epi moun yo brrr yo vole banyè yo pase anba banyè epi yo anvayi deyò lakay mwen. M gen ase tan pou m jis fèmen pòt la. Ayila te nan twotinèt li epi m rape l. M rantre nan chanm mwen epi m fèmen pòt, m fèmen fenèt. Epi m ap panike, men m pa ka montre Ayila m ap panike pou l pa kòmanse kriye, pou l pa atire atansyon. So kounye an, kè m ap bat konsa epi m ap di l, ok manman, adieu manman, adieu manman. But, m ap, m ap whisper pou m pa atire atansyon. I'm like, oh, you're okay, you're okay, adieu poodoo, adieu poodoo. But anndan m, m ap rele tout, like, m ap rele anmweyy! M ap di, mezanmi, piga moun sa yo ale eseye rantre anndan pou yo.

Next. Ok, ki jan nou te ka enfliyansye jèn yo pou yo enplike yo nan chanjman sistèm peyi a? Mezanmi! Gwo bout kesyon.
Kesyon sa lou papa. Sistèm nan ki blo. Enfliyanse lè jèn je ne sais pas. Ekoute, chak pèsòn, mwen menm, men kòman m wè l. M wè ke chak moun se pou tèt ou pou fè reyalizasyon sa ke ou vle enplike. Ou pa ka fòse yon moun enplike l, ou pa ka Se pa ke se nòmal ke moun nan ap gade sa k ap fèt la e l pa vle enplike l, men y'a rien que tu puisses faire pou w fè kèlke s enplike si moun nan pa reyalize ke enplikasyon l enpòtan, li gon jwèt, li gon wòl pou l jwe nan jwèt sa a. An an plis de sa nou grandi avèk de de de de de bagay ke met nan tèt nou ke la politique est sale, ke se pa bay moun a soulye etc etc donk y a toujou bokou de retisans men hey ouvè zye nou gade sa kap fèt lan si w boubou ou pa santi ke ou fòk ou enplike you stupid but ok.
Bon gen moun ki just ki la ki kòmsi yap viv nan peyi a men sa e pa pwoblèm pa yo sa kap fèt sa kòmsi kesyon de sistèm nan bay sa yo pa pa nesesèman afekte yo men pa nesesèman rive sou yo. Epi gen yon pèsepsyon tou ke politik lan tèlman sal oubyen danjere oubyen pa pou tout moun ki fè ke anpil moun pa vle enplike yo men èske se wòl pa m pou m di entèl fouye kò w ladan l? M pa, m pa konnen. Mwen panse mwen, mwen fè sa mwen kapab, sa mwen panse ki nò, ki, ke m ta dwe fè nan sans sa. Men se personel. At the end of the day, it's personal. Yes.
Next.
Ah, pou ki sa nou pa janm fè deba politik nan podcast la? Eh, je peux répondre à cette question. On ne veut pas faire de débat politique et c'est voulu. Il y a tellement de personnes qui parlent de la politique que Premyèman, nou pa pouse ke li nesesè pou nou pale de li. Se yon moman de distraksyon, se yon detant. Se yon detant li ye pou nou ki vin anrejistre pòdkas la e nou vle l yon detant pou ou menm k ap tande pòdkas la. La politique est stressante.
Ok? So, sa se yon chwa
byen, byen rayi ke nou fè.
Kisa nou panse de atant sosyete a nan wòl fi a gason?
What? M pa konprann.

But sèl bagay lan se ke gon kote ou rive ou fin priye a ou siye zye w leve al benyen met rad sou epi souri bebe. Met yon ti lip gloss tou sou zòrèy ou byen ekstra an.
Epi souri.
Siw ta dwe fèmen je ou retwouve w on kote ki kote li tap ye? Wouch Cancun bon lanmè ap sip de seri de gran kleren epi yon moun ap mase pyem epi ayi lap At this time m ta renmen leve on kote epi nan kofre fò ki plen dyaman, lò, epi yo di m je peux sortir avec tout ça. Se pik sou wi, ou sonje pik sou. La se pou li a se sa m vle m. M tap telman.

Eske tu as d'autres questions Bambi? Map non, men m vle di ke map moun nenpòt ki kote depi m ka la avèk Beta avèk Gladys. Ok dakò, shout out to Beta Gladys. Ehm, eske nou santi ke misyon de baz podcast la respekte? Se te kisa misyon de baz nou. Ke nou te vle pale de bagay ke moun pa fòseman pale de yo.
Ki pa oze pale de yo.
E ke kòm si pou nou mete moun alèz. Yo twò kwense. E lè w gade byen nan fidbak ke nou jwenn, I think ke nou. Raquel tu me donnes de quoi. Nou fè l.
Mèsi.
Lè w gade fidbak ke nou fè, gen moun nou fè santi yo pi konfidan, gen moun ki te gen bagay yo te vle pale de yo, yo pa t janm pale de sa, se premye fwa y ap pale de sa, so, yeah!

Sud-Est e.
And then, petèt un autre, un autre, un autre aspect ke petèt se pat sa nou tap anvizaje, but moun yo vin wè ke nou humain, normal, comme si, dans un sens ke comme si we go through shit, we talk about shit, nou pa normal paske nou pale de yo, paske yo pa expect ke nou pale de yo, but yo vin wè ke comme si

No not me. Si m ka move avèk Beta avèk Gladys. Otherwise we here to stay. I don't know, I don't think so. Sistèm nan poko ede nou pou nou pa anvi anvizaje viv lòt kote non. No. M gon timoun map leve, si e konsa m pral leve l, si se pou lap poze m de kesyon ke m paka reponn.

No. Wi, wi. Wi, unless you end up marrying your sugar daddy then. I guess.
Um, ok, kisa m te wè ankò? Bon, nou te resevwa anpil, anpil bagay sou depresyon. Um, yon sijè ki fè anpil spark sou rezo sosyo semèn sa yo se um, la kesyon rasyal, bagay de White Haitians.
Ayisyen blan, de rasis, de bagay. Gen Ayisyen blan?

Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais comme si au fait, c'est- c'est- on est très relax dans le studio. There's, there's never any stress. There's never any bad vibes. It's way too cold. Um, oui, il fait un petit You're peu sitting froid.
under the fucking AC.
Men sa se, sa, se vrèman kòm de konvèsasyon antre ami, e se te sa le plis enpòtan pou mwen, se ke, se ke le, le podcast parès toujou natirèl, kòm yn vrè konvèsasyon antre nou, paske se sa nou fè lè nou chita nan salon lakay youn nan nou, se konsa nou pale, se, you know, this is really us e epi vwala je suis contente ke ke sa e touche lavi de des gens ke gen moun ki ki santi ke gen de kote yo yo relye avèk nou um ke gen moun ki vrèman ekri nou pou di nou jan jan podcast sa fè yo du bien jan jan podcast sa ede yo konprann de seri de bagay sa fèm plezi anpil e vwala sete sa mon experience. Closing words real quick.
It was Whoa. a pleasure. Thank you Soy for asking us in the first place to participate. Bon, bon di lan kreyol. Ou preske di bis. pou nou pa vin vole sou dom. Mèsi Soraya paske ou te envite nou, ou te, ou te pale nou de pwojè ou, ou pat oblije fèl. Ou pale nou de pwojè ou, li te enterese nou, nou te dakò pou nou vin pase ti moman sa avè avan avèk ou e li te yon moman de detant pou nou paske n ap viv vi pa nou jan te di talè a donk sometimes nou pa ka tann jou a rive pou n vin rekòt jis pou n ka wè youn lòt pou n bwè ti plat pou n ap pale so se te vrèman yon reyèl reyèl plezi epi mwen kontan tou ke m vin wè gen anpil moun ki vrèman renmen fat peyi a. ki renmen janm pale chlebeps e ke m renmen nou tou epi yeah I'm here I'm happy mwen menm premye fwa swa a pale de sa se te sou group chat la epi m wè l voye bay ke li gen lanvi fè dis lanvi fè dat epi m wè Raquel kontan li di yes Ma fè m di, sa Sara ap pale la a? M al kanpe pale anpil bagay. M pa menm reponn Sara. M wè kòmsi Sara rayi m. Sara vle m pou m ap pale anpil. M di, a, kounye a ou di m fò m vini, bon, m vini. M pale. So. Sa toujou de kesyon trè pètinan.
Jemi, so, mèsi. Epi, petèt ke n ap wè pou lòt. Sezon 1 Yep Oh I gotta see some shit Oh non but Je voulais donner un petit shout out a K-9 DJ K-9 Paske il m'a toujours dit Depi lè m'te lekòl avèl Miami Ke fò'm te nan radyo Fò'm ap pale dèyè yon mikwo Paske li just Se la'l wè'm And look, this is where I'm at. So thank you. Uh, I hope to be on the brec- Breakfast Club real soon.
Kidding. Non, but it's cool. The, the podcast, m pat panse ke li tap, m pat panse ke m tap alèz lè mikro. So, yeah, that's that. And then, m pat panse ke li tap genyen efè sa. E, dans le sens ke Petèt ke 1500, 1600, 2000 oditè se pa bokou pou dè sèten pèsòn men nou pa t fè l avèk ankenn expectation. So lè nou konn trè stupid, trè nyèz nou wè l rive 1500 epi yo aah 1500 an whatnot. So nou pa t panse ke t ap gen tout moun sa yo k t ap branche, ki t ap tande e ki t ap fè retounen vin jwenn nou pou ba nou dè kòmantè. So that was great and then m panse ke gen de sijè ke nou pale menm nou menm ki nan podcast lan nou like waww shout out ti lo Woww that was a lot. Konnen lè nou fè, lè nou mande moun yo ki epizòd prefere yo, se fuckboy kòmsi. The fuckboy was the favorite.